Rezonans Info.
Benediksyon pou tout moun kap travay pou lèzòm viv byen youn ak lòt paske Bondye va rele yo pitit li madam mesye gwo bonswa pou nou tout byenvini nan dezyèm edisyon bilten rezonans enfo pou semèn nan nan mikwa pou prezante ou bilten sa Se mwen menm Jude Duclaire.
Rezonans Info. Nan aktyalite nasyonal la, jan sa te anonse egzamen 35èm pwomosyon pnh la te òganize sou tout teritwa nasyonal la jounen dimanch 27 jiyè 2025 lan, yon efektif 13 mil 500 postilan te pran pa ak egzamen an selon Lyonel Lazarre pòt pawòl adjwen pnh la ak direksyon lapolis la di se yon reyisit total epi satisfè de dewoulman pwosesis eprèv la, pa lontan divès lòt etap pral franchi pou pèmèt ak nouvèl pwomosyon an fòme pou al gwosi ran enstitisyon polisyè la.
Rezonans Info. Mèt Caleb Jean Baptiste, kòdonatè blòk avoka angaje di lap goumen jouk souf li koupe nan batay li angaje kont Unibank yon mannyè pou pèp la jwenn kòb li an dola ameriken jan li te depoze l nan bank yo. Nan yon mesaj li pibliye sou kont X li dimanch 27 jiyè 2025 lan, Mèt Caleb Jean Baptiste di lap batay ak tout fòs li pou fè mete sanksyon sou kowonpi ak moun ki nan fè krim nan peyi Dayiti. Li konte voye desizyon kou dapèl la bay viza 4 Etazini pou modifye l ki mezi lajistis sou wout pran kont responsab enstitisyon bankè a.
Rezonans Info. 28 jiyè 1915, 28 jiyè 2025 make 110 zyèm anivèsè debakman twoup amerikèn yo ann Ayiti an 1915, kòmansman yon okipasyon ki te dire prèske 20 tan, daprè ekonomis Calme Chalmers. Entèvansyon sa a te konpwomèt souverènte Ayiti pou tout tan epi li te ranfòse depandans li sou Etazini, Kounye a li mande pou yo kraze titèl sa a epi pou yo rekonstwi relasyon entènasyonal peyi a sou baz respè mityèl fas ak kriz aktyèl la li ankouraje popilasyon ayisyèn nan pou yo ini pou konstwi yon pwojè nasyonal otonòm lib de enfliyans etranje yo jije Eske leta gen yon volonte pou frene fenomèn gang ak zam k ap pouse tankou djondjon nan tout peyi a? Daprè ansyen prezidan Joslèm Privè, se objektif sa pou moun ki nan tèt leta yo dwe genyen. Pou kounya, daprè ansyen prezidan Joslèm Privè, gen nesesite pou gen yon pase men nan konstitisyon 1987 la, Men li avèti mons sa komite pilotaj la fè a pap chanje anyen vre, objektif tout tranzisyon se rive nan eleksyon, ansyen prezidan Joslèm fè konnen pa gen moun la kap pale de eleksyon alòske sèl jan pou peyi a sòti nan enstabilite politik la se nan eleksyon, ansyen prezidan Joslèm Privert avèti si yo fòse popilasyon an pran konstitisyon sa se kounye a pral gen enstabilite politik nan tout peyi a. Li menm posib pou nou retounen nan yon rejim bout di, prezidan komite pilotaj sou konferans nasyonal la, Enex Jean Charles, se ansyen premye minis sou administrasyon Joslèm Privè la, lè li te prezidan, èske prezidan Joslèm Privè kontakte mesye Jean Charles sou avan pwojè konstitisyon an? Se kesyon n ap poze. Rezonans Info. Nan yon nòt yo mete deyò, ministè lajistis ak sekirite piblik di y ap remèt tout moun. ki akize yo bay komisè gouvènman epi aprè pou mete yo an detansyon nan dcpj oubyen yon lòt sant ki apwopriye. Nan nòt la, ministè lajistis di komisè a ta dwe san delè monte yon dosye epi transfere li kabinè denstriksyon. Komisè a ap gen pou li kolabore ak enstitisyon kontwòl finansye yo tankou UCREF, ULCC, baf ak IGF nan lide pou ka transmèt bay jij yo tout nouvèl enfòmasyon ki itil a dosye a. Mezi sa, daprè Ministè Lajistis, konsène tout Ayisyen k ap sòti Etazini oubyen nan nenpòt lòt peyi. Toujou nan aktyalite nasyonal la, Mèt Renold Georges di l prè pou l defann òm dafè Pierre Réginald Boulos yon fwa yo ta depòte l nan peyi Dayiti. Ansyen senatè a sòti nan silans li pou l akòde yon entèvyou ak plizyè medya nan kapital la jounen lendi 28 jiyè 2025 lan. Pandan entèvansyon li, Mèt Jòj soulinye ke li pa gen oken moun li p ap defann. N ap raple w ke imigrasyon te arete Pierre Reginald Boulos 18 jiyè 2025 lan pou iregilarite nan dosye l, ice di. Lidè MTV a te bay manti nan dosye l lè l pa t mansyone nan dokiman li yo kanpay vyolans li mennen nan soutni gang yo pou destabilize peyi Dayiti. Jounalis yo te ale pi lwen pou kesyone l kòm etan ansyen konseye defen prezidan Jovenel Moïse e ke non Boulos site nan konplo pou asasinen l. Mèt Renol Jòj te reponn pa gen koze santiman. Pa gen bagay kè, avoka fè travay li jan li ye, li defann moun li vle, Pierre Reginald Boulos dwe prezante nan yon odyans jedi 31 jiyè kap vini la pou li reponn nan kesyon jij Georges Pereira nan yon mesaj anbasad amerikèn poste, yo anonse yap jwenn nou menm jan ice jwenn Reginald Boulos nan Miami.
Rezonans Info. Ministè Enteryè ak Kolektivite Teritoryal pote yon demanti fòmèl fas ak yon deklarasyon jounalis Roudy Thomas Sanon ki ta fè kwè Madam Edwine Tonton reyentegre ministè a. MICT egzije ak jounalis la pou fè ekskiz piblik nan yon delè 72 zè, nan ka kontrè y ap pouswiv li nan tribinal. Edwine Tonton se ansyèn direktris kès asistans sosyal CAS, li te jwenn arestasyon l 26 avril 2023. pou koripsyon, li ta pral libere pwovizwaman mèkredi 21 dawout 2024 la pou rezon imanitè, lajistis entèdi l kite peyi a anvan òdonans definitif la pibliye. N ap mete fen nan aktyalite nasyonal la, DGPNH, Kòdinasyon Près ak Relasyon Piblik, DDN, Direktè. Depatmantal Lapolis Nò a, Komisè Divizyonè Sem Calix te rankontre ak otorite lokal yo. Direktè Depatmantal Lapolis Nò a, Komisè Divizyonè Sem Calix te fè yon reyinyon ak otorite depatmantal Nò yo nan samdi 26 jiyè 2025 lan nan lakou minisipal Limonad la. Reyinyon sa te reyini majistra komin Limonad yo, delege depatmantal Nò a, vis-delege Kap-Ayisyen an ak lòt pèsonalite lokal yo. Objektif reyinyon sa a se te pou ranfòse sinèji ant lapolis la ak divès otorite lokal yo nan yon revizyon pou konsolide maryaj lapolis-popilasyon mpp, Kowòdinasyon Près ak Relasyon Piblik pnh la atravè pwodiksyon odyovizyèl li prezante yon ekstrè nan reyinyon sa a bay piblik la.

jwenn arestasyon yo Etazini nan yon vag operasyon pandan 9 jou nan rejyon Denver, pami moun sa yo gen manman gang TDA, asasen, trafikan moun epi delekan seksyèl timoun, dapre Biwo Imigrasyon ak Ladwann Amerikèn, ice, 50 nan yo deja gen lòd anlèvman definitif administrasyon Trump lan. pa deside bat ba nan pwojè depòtasyon masiv li te anonse kont imigran ki twouve yo nan sitiyasyon iregilye k ap vin nan peyi Etazini.
Rezonans Info. Toujou Ozetazini Damerik, pou pi piti 5 moun mouri ladan yo yon polisye nan plen kè vil Manatan New York. Ayè lendi 28 jiyè 2025 lan, aprè yon nonm solitè te louvri kout zam anndan gwo bilding ki lonje biwo NFL ak Blackstone nan, nan atak sa, gen plizyè lòt moun ki sòti blese grav. Tirè a, Shendy Tamura, ta pral touye tèt li aprè, daprè Jessica, chèf polis pi gran vil Etazini an. Tout bagay sou kontwòl.
Rezonans Info. N ap fini aktyalite entènasyonal la nan peyi Lachin. Medya leta yo rapòte jodi madi a ke gwo lapli ki frape nò Lachin nan touye 30 moun epi fòse plis pase 80 mil lòt evakye nan Beheng. Gwo lapli ap frape kapital chinwa ak pwovens Hebei, Shilin ak Shandong nan nò semèn sa a. Dènye seri loray vyolan yo touye 30 moun nan Beheng depi nwit lendi a, ajans nouvèl ofisyèl Xinhua rapòte, site katye jeneral kontwòl inondasyon vil la. Nan aktyalite meteyo a pou jodi madi 29 jiyè 2025 lan. Prezans yon zòn antisiklonik sou rejyon Atlantik la favorize kondisyon meteyolojik modere akoz pasaj yon ontwopikal sou zile Karayib yo. Aktivite lapli fèb modere se kèk depatman k ap resevwa kèk aktivite lapli ak gwo kout loray pou aswè a, tankou depatman Nip, Sid, Sidès, Nò, Nòdwès, Lwès, Latibonit avèk Sant. Pòtoprens ak zòn ki nan alantou yo se kèk tèt mòn k ap resevwa kèk gout lapli pou aswè a. Pou lòt mè a se toujou prekosyon nan kot nò, gòf Lagonav ak kot sid. N ap mande tanpri souple rete vijilan epi evite mitan lanmè a. Solèy la te leve maten an a 6 è 26 minit pou l kouche a 7 è 24 minit pou l leve demen maten a 6 è 27 minit. Tanperati a t ap vire pandan jounen an antre 32 a 36 degre sèlsiyis an mwayèn pou l tonbe nan mitan nuit lan antre 22 a 26 degre sèlsiyis an mwayèn. Pa rapò ak chalè a k ap kontinye sou tout peyi a, n ap mande popilasyon an pou n kontinye bwè dlo pou n pa dezidrate, mete rad ki pi leje, pwoteje granmoun ak tibebe yo, limite deplasman nou sòti 11 zè rive 4 è nan aprèmidi. Nan ekonomi an, to referans kalkile brh pou jodi madi. di 29 jiyè 2025 lan, 130 goud 95 santim pou yon dola ameriken. Se la nap mete fen nan bilten an pou jodi a nan mikro a pou te prezante ou bilten sa se te mwen menm Jude Duclair nap swete ou pase yon ekselant sware avèk radyo Tele Rezonans.